Zanmim frèm sèm bonjou kòman nou ye jodi an se lendi 15 septanm 2025 mwen byen kontan ansanm avèk nou ankò maten an pou nou kapab kontinye etidye ansanm nou gen yon bèl leson nou pral wè ansanm avèk ou tit lan se Alors je te connaîtrai. Se ankò yon nan demand Moyiz ki te te fè a Letènèl lan, e lòske Letènèl te reponn pou l te kapab fè Moyiz wè glwa li. E Moyiz te di, Wi, si ou fè m wè sa, lè sa a, m ap konnen ou, m ap kapab konnen kiyès ou ye reyèlman. Donk pa bliye ke se leson 12 n ap etidye pandan semèn sa a.

Mèsi, Papa nou ki nan Syèl la, maten ankò, nou gen privilèj pou nou kapab prezante devan ou, alò ke nou pral etidye Pawòl la. Ede nou konpwann, ede nou kapab viv de eksperyans sa yo, e ki kapab ede nou menm antanke kretyen pou nou konnen ou plis e fè plis eksperyans avèk ou. Padone peche nou yo, gen pitye pou nou, e beni tout moun kap etidye ansanm avèk nou. Ou va eklere yo akoz de ton sent, a lèd de ton Sentespri, yo kapab konpwann pawòl ou. Fè nou pase yon bòn joune, nou priye konsa pou lamou de Jezi, amèn. Alò, je te konetre, donk se ankò apwòch ke Moyiz te fè, lè Letènèl fè l konnen vwa li, enben lè sa l ap konnen selon Egzòd 33 vèsè 12 a 17, yo di nou ki kesyon Moyiz li te poze a Bondye, e poukisa menm Li te mande Bondye pou ke Bondye te kapab mache nan prezans yo, devan yo kòm gid. E kisa nou jwenn nan tèks lan? Nan kòmanse nan vèsè 12, Moïse dit à l'Éternel, Voici, tu me dis, Fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux.

tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donk, Moyiz konfime, e Letènèl konfime pou Moyiz ankò ke li konnen Moyiz pa non li. E Moyiz li menm, li di Letènèl, se sèl mwayen pou nou si ke ou avèk nou, se sèl mwayen pou nou si ke nou trouve gras devan ou, se lè ou mache avèk nou, lè ou mache devan nou, lè ou se ou ki gid la. E lè sa a n ap si ke ou avèk nou, e n ap kontinye trouve gras lè w ap rekonèt ke pèp la, Se pèp ou, nasyon sa se nasyon pa w ke li ye. E nou sonje, pandan plizyè fwa Letènèl bay Moyiz pèp lan, li di pèp la se pèp ou, se ou ki te fè l soti nan peyi Lejip. Men Moyiz toujou ap lite avèk Bondye pou di ke pèp la, se pa pèp mwen non, se pèp pa ou li ye, se ou ki te fè l soti nan peyi Lejip. Se vre ke mwen w sèvi avè m kòm lidè, men se pèp la se pèp ou ke li ye. Moyiz, yo di nou ke Moyiz te grandi konstaman avèk Lesenyè. Moyiz, li tap rapwoche l peti a peti de Bondye e li tap chache pou l te vin genyen menm imaj, menm karaktè Bondye. Konprann? Se sa Moyiz tap chache. E yon jou Moyiz tap pale avèk Bondye. Yo di nou se de zami, yo tap pale fas a fas. e lè sa yo t ap pale nan tant rankont la, nan tant dasignasyon an, yo t ap pale ansanm kòm de zanmi. E souden, soudènman Moyiz, li pran konsyans ke li pa konnen Bondye ase, ou konprann, e li pwononse yon priyè ki klè a Bondye, li di, Fè mwa konèt tè vwa, e lè ou fè sa, kounye a m ap konnen ou. Sa vle di m reste si men pandan tout tan an. Malgre li fè tout trajè sa avè Bondye, avèk pèp la, li ponkò konnen Bondye e l ap chache pou l konnen Bondye plis. Moyiz dekouvri ke l te bezwen konnen, konprann Bondye, nou ta ka di nan yon lòt nivo. Enben, li rann li kont, plis ke l ta va konnen Bondye, li di se mwen, lè sa tou, e li vin dekouvri plis i panse l konnen Bondye se mwens poutan i konnen Bondye e li rekonèt bezwen ke li genyen enben pou li kapab e konnen Bondye avèk tout kè li pou l pi byen konnen Bondye e Bondye te akòde l favè sa Bondye sa te akòde l avèk tout kè li tou sa ke l te mande a nou wè Bondye te di sa w mande a m ap ba w li. Donk, se sa Bondye te fè. E lè n ap egzamine tout sa Moyiz te viv avèk Bondye, avèk pèp la, enben, nou kapab wè kòman relasyon yo, Moyiz avèk Bondye, li te gen yon bòn relasyon. Ou konprann? E nou kapab dekouvri kòman Moyiz te grandi espirityèlman tou. Nou wè dabò Moyiz, li te monte nan montay lan, ou konprann, li monte nan mòn Sinayi an. Epi, e, lè l monte, epi ki sa k pase? Nuaj lan, li kouvri l, ki se laprezans de Dye. Yon nuaj epè kouvri Moyiz. Donk, Moyiz rantre nan prezans Bondye. Se sa k te pase. E, li yon fwa li rantre, li penetre jis alenteryè nuye an, enben, yo di nou la, Moyiz te twouve l ansanm avèk Bondye, e li pase karant jou, karant nuit ansanm avèk Bondye, E pandan karant jou sa yo, li te benefisye de bagay, oubyen Bondye te ba li de kado. Dabò, se Dekalòg li te ba li, te ekri e nan de tab de pye avèk dwat li, e se li menm ki te taye pyè yo. E dezyèmman, li te bay Moyiz enstriksyon sou konstriksyon tabènak la, li te dwe bati pou li. e tout sa ki te dwe rantre nan konstriksyon tabènak la, menm mèb ki te dwe meble li, dekore li, li te bay tou sa yo. Epi apre, li vin pase ankò karant jou karant nuit avèk Bondye, sètfwasi, se lòske pèp la te fin peche, yo te fin fè vodou an, enben, Moyiz te oblije monte al entèsede devan Bondye pou pèp Izrayèl la. E pou Bondye pa te elimine yo paske se te desizyon sa a Bondye t ap pran pou l te detwi yo. Poutan, men nou wè, menm apre tout evènman sa yo ankò, Moyiz te vle konnen Bondye plis ankò. Sa di, tout apre evènman sa yo, Bondye bezwen konnen Bondye. E Moyiz bezwen konnen Bondye plis. E li di Bondye, Fè m wè glwa w. Fè m konnen vwa w. E e Bondye, Bondye te fè a Moyiz yon revelasyon spesyal pou ke li te kapab konpwann kiyès li menm li ye. E konesans sa Moyiz li menm tap chèche a, se pat senpleman yon konpreyansyon etelektyèl li te bezwen gen de Bondye, men li te vle gen yon konesans veki sou sa pèsòn sa ap espresyon de kiyès li ye. Donk li te vin kon bagay fo eksperyans veki. Nou konprann? Donk li pa siprenan tou ke nou pral wè de syèk apre Jezi li te di Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Yo di nou ki meyè mwayen pou Bondye pou li kapab fè nou menm antank òm imen konnen l e yo di nou se nòmalman se lè l devni lè l ke li menm li devni li menm. imen, yo di li ban nou aksè sa pou nou te kapab konnen li. Yo di nou, èske nou konnen Bondye? Oubyen, èske nou sèlman konnen kèk bagay sou Bondye? E ki diferans ki genyen antre de bagay sa yo? Èske nou konnen Bondye? Oubyen, èske sèlman nou konnen kèk bagay sou Bondye? Donk, konnen Bondye an. Se diferan avèk si nou konnen kèk bagay de Bondye. Sa k fè Moyiz li mande Bondye pou fè m wè, fè m vwa ta glwa, fè m konnen vwa w. Moyiz te estime ke li te enpòtan pou l te konnen Bondye. Pa konnen kèk bagay sou Bondye non, men konnen Bondye. E sa ap pèmèt ou kapab gen relasyon ke ou bezwen antre ou menm avèk Bondye. Lè ou konnen Bondye tout bon, ou konnen karakteristik Bondye, ou konnen sa l vle, ou konn volonte l, lè sa a ou kapab fè l plezi. Donk se sa Moyiz te te vle e se sa l te rive abouti a. Li konnen Bondye e sa Bondye te fè pou Moyiz, pou Moyiz te kapab rive konnen l, kiyès li ye. E nou wè lè Moyiz fin rantre nan prezans Bondye, l konnen Bondye, enben sa ta ka pèmèt li sèvi Bondye pi byen e li oryante pèp la pi byen vè Bondye. Se yon trè bèl leson e ke mwen menm avèk ou nou bezwen mande Bondye osi pou l fè nou konnen vwa li, pou nou konnen l. Nou ka, se vre, konnen kèk bagay de Bondye, men nou bezwen konnen l an pwofondè, tankou Moyiz. Gen bagay ke nou bezwen dekouvri lakay Bondye, karakteristik li, e ki, nou menm tou, pou nou konnen kòman nou dwe viv, ki sa n ap bezwen pou nou rapwoche nou de li. Donk, se te yon trè bèl leson. Pa bliye etidye, pa bliye pataje l avèk lòt, pataje link lan avèk yon lòt moun, e pa bliye mwen di w, chak fwa w fè sa, Ou fè yon travay misyonè. Ou pèmèt moun konnen e tande lapawòl de Dye e sa kapab fè yon enpak nan lavi yo. Mèsi anpil, demen Steve nan pran kontak an yon lòt bèl pati leson. Babay.